Donk se yon onè pou mwen jodi a la pou mwen remèt popilasyon Okay, pou mwen remèt popilasyon Sid la youn nan gwo bandi ke ki t ap fè la pluie et le beau temps, ki t ap teworize popilasyon an, ki etabli baz li lòtbò Redo. Nou konnen depi aprè tantativ ke nou te fè dèyè li sou wout ayopò a, donk misye te al refijye li Gresye. Nou te gen enfòmasyon an maten an bò inè di maten. Nou te debake avèk Oud Molwès, jij de pè. N debake nan kay la e n te jwenn misye a madanm li ape vide. Nou pwosede arestasyon li. Donk se yon kado ke nou menm n ap kontinye bay kado popilasyon Okay la e n ap di yo tan ke nou menm nou la a nan tèt pakè a paske pakè a li menm li menm se li menm ki gen monopòl vyolans lejitim lan nan men l e li se li ki depozitè de la pwisans lapuisans piblik. Donk nou menm n ap fè tout sa n kapab pou n kalme vil la, pou n mete lapè nan vil la e pou tout moun ka vake lib e libè nan aktivite yo. Donk pa gen danje, pa gen pou nou pè paske nou la, n ap travay. Kèlkeswa kote bandi an ye a, nou menm nou prè pou n al chache l. Dayè nou sot plase, nou pase 3 depateman la pou n al chache l kote l ye a. Si n te al pran Kilikou kote l te ye a, jodi a n al pran Kamelo kote l ye a. Kèlkeswa kote bandi an ye a, n ap al chèche l. Donk sa ke. Mesaj nou ke m ta lanse bay tout apranti bandi, nèg ki vle fè dezòd anndan vil la, donk komisè Richemond li la, donk prefere ke nou jete tiwèl, nou chache yon lòt travay pou n fè, paske nenpòt moun ki viktim de ka de banditism anndan vil la, nou prè pou n trake l, pou n arete l, pou n trennen l devan lajistis. Pa t gen rezistans?
Non.
Paske misye te al kache kote li te ye a, donk li pa t gen, li pa t ame, donk nou pwosede arestasyon li. Donk misye, misye genyen plizyè chèf dakizasyon kont li. Donk se yon nèg ki pati nan plizyè makaj. Nèg ze a se li menm ki te tiye li. Nèg ze ki te mouri kwa katyemen an. Tou dènyèman la a, kazèk la ki te pran bal ke yo te fè kanbriyolaj sou li a. Nèg yo rele ameriken ki ap vann nan mache jedi a. Donk misye gen yon chaj akizasyon. sou do l. Donk nou prè nou menm pou nou defere misye devan lajistis pou nou plede li kòm sa dwa e pou misye pran santans li. Bon wi, misye arive pou te gen yon zam, bon misye di m zam lan te gen yon lòt kòlèg li ki se Elitan ki te vann zam lan pou bòz, se sa misye di m. Men misye di ke li pa tiye moun, li pa konn tiye moun men li patisipe nan plizyè lòt aktivite. Bon mwen menm, donk tanke mwen la a, popilasyon an gen yon garanti a 100 pou 100. Pa gen bandi ki pral nan lari. Pa gen bandi ki ka al nan lari a tanke mwen menm nan tèt pakè a. N ap fè tout sa n kapab pou n trennen yo devan lajistis e pou n plede e pou yo kondane nòmal. Bon depi ke m te gen nouvèl la, m te rele kòlèg olomològ mwen Pòtoprens se kòmisè komisè Lafontan e li te mete yon jij de pè a dispozisyon mwen pou te fè kontak avèk Oudmo Lwès. Pnh la te fè kontak ak Oudmo Lwès e notamman Leogàn e nou te debake ak tout ekip la e n te pwosede a arestasyon misye. Bon, Okay ta. Sipoze fret apre arestasyon misye a. Sa vle di misye tap fè tout dezòd ki te genyen lòt bò Reno. Donk tout lòt ti bandi a nou ta swete yo rantre nan twou yo paske nou menm nou prè pou n al chache yo kèlkeswa kote yo. Nou arete l pou kòmye? Nou arete misye avèk yon sèten de Eddy. Eddy a se konplis li, se li ki te kache l lòt bò a, se li ki ebèje li. Donk misye la li nan gadavi.